Nya ti valiz la. Nya kote ou pral la kèk gason nan lari ap pral chache pou manje. Banm di w poukisa w pa pran yo tankou ou mete yo nan asyèt ou manje yo pito pa e m wè m wè e manje w ap manje gason sèlman e sa w vin fè sou latè e pa m pa gason. Se dènye fwa map di w map bwè san w. Ou poko fè kaki moun an afè wa voye lòt afè radòt ou yo wè map sòti ni ou ni Damne vin fè makak la ou wè m te di map bwè yon tas kafe avè nou Bondye tande m m pap ba w manti Isabelle e konnen w pa konn kote w pran cheri. Ou nan menm deja? Jan wap pran pòz ou sesi ou sela ou pa konn sak prepare pou ou fèm tou di w sa waw depi w ta gen mal wap touche m li pap bon m raka w tande.

Kounya menm yon ti bonbon pou map manje se ak kiyè, timoun nan kòmanse gen defo minm jan papa l humm. Tankou ou menm, kote w te ye otorite, kòmandan, kote w te ye? Kòman kote m te ye a? Sa vle di ou pa konnen pou w rete la a, chak lè m gen vètij, lè bebe a ap bouje. Pou edem? Bon m di w, kounya depi m leve pye m son pwoblèm m ye. Kote w soti? Kot Woodna soti? Kòman kot Woodna sa?
Ki Wood, m kwè m di w pase Depi w soti se kot Woodna pou m konnen w ale w pa gen lòt fanm. Sispann site non fi sa pou mwen ok.
Ki Woodna sa w ap pale m nan? Kounya depi se son pwoblèm bebe, bebe, bebe, anben, anben ou mèt tou peye m pou m ta fè bodyguard ou tou. Ou pa wè? Menm yon bonbon m ap manje bebe di m se a kiyè pou m manje l. Ou pa konprann? Ou pi mal k yon timoun piti. Ou pa wè sa pou fè w. Pou yon bonbon w ap manje l a kiyè. Ebyen bebe ap mande m sa. Ou panse mwen menm tap janm ka manje boubou ansanm avèk Bebe ap mande sa.
Epi tou, depi m leve pye m deplase la son pwoblèm. M pa ka menm fè yon sòti pou m rive devan. Ou sipoze la, ou sipoze la. E sa m di w. Son woudna yon woudna.
M di w m pa nan anyen ansanm avèk woudna. Èske m te di w ansent mwen dayè? M te di w ansent mwen? M pa ka konprann ou. Ou ansent mwen pou w rete la ansanm avèk mwen. Banm di w, bebe sa ou ansent. M wè w vle fè m tounen yon sekirite. Sa vle di poum kanpe bò kote w pou tout sak rive w, se mwen menm sesi sela. Wi wap sekirite pitit ou, epa sekirite m wap ye. Epi wap plede fèm pale anpil nan kay la, fifi deja yon moun ki pale anpil, talè l tande ou e nan zon bezwen mete m. Fifi pa la, li pa la.
Jan wap pale a se kòmsi son moun nou te gentan legal nan kay la. Epi, m kwè Oudna se zanmi w li te ye. Epa ou ki te prezante m Oudna? Kounya ou dozado ansanm avè l, ou pa vle tande pale de li, mwen m di w m pa nan anyen ansanm avèk li. Ya, m te prezante w Oudna. Men dè ke m aprann li se yon pèlen, se pou lespwa ki glise ankò, m tou retire l sou mwen. Paske mwen m pa zanmi avèk jan de moun sa yo. Ebyen ok silvouplè retire bagay roudna sa nan tèt ou pase mwen mwen avèk roudna mwen pa nan anyen ansanm avèl. Nou menm gason jan nou blofè kounya m ta al kwè nan pawòl ou. Kòman m blofè a bon pou pou kote m gentan rive ansanm avè w la ou panse m ka fè bak. Eh eh on pitit paka kenbe w non. Tèt chaje.
Kite kite pawòl sa yo pou mwen tande silvouplè. Kòm mwen wè w leve maten an m wè figi w byen fre tande non cheri fon ti pen a ze pou mwen.

Pitit lèm ap rele nou konsa pa pase rele ap rele nou pou rele se paske m santi lèm kote mwen m santi m pi byen sa map pase nan kay isi sa avèk matmwazèl Isabelle Koman sa? Isabelle chanje totalman Isabelle ou te konnen an pa menm li enpi la ankò paske mwen menm m paka konprann ni vire l ni tounen l Epa Isabelle m te konn bon timoun.
Kote bon timoun sa ye souple? Pa gen bon timoun nan Isabelle ankò non. Yaya fè pè pitit la pou l vin sèlman wi. Pè sèlman lap fè isit la wi. Mwen konn plas kote Isabelle mpaka wèm nan kay la avèl etan pitit mwen wè nou men mwen rele m santim pi alèz avèk nou lèm te anwo a m santim alèz mwen alèz mwen alèz avèl an verite si se pat problèm m tap tounen ankò m wèl kenbem la l pa vlem fè wonn pòt epoutan m se granmoun m ka al kotem vle. Tati, eksplikem menm, kòman Isabelle ye? Isabelle,
Isabelle sa w te konnen yè a se pa li menm ankò k la jodi a paske Isabelle chanje totalman. Isabelle tounen lougawou isi ap vin manje m. Kòman lougawou an tèlman Isabelle sa franchman mwen menm ki manman Isabelle m pale a Isabelle. M pa ka konprann Isabelle ditou. M pa ka konprann tanperaman l. M pa ka konprann kiyès moun Isabelle ye. Kounye a Isabelle ouvri yon len a pale menm tou nan. Hum hum paske m e m gon zanmi Isabelle ki vin la. Ou sonje l e te moun. Zanmi Isabelle la di m konsa.

Kounye a menm. Pou lawonte, yo ale krèm nenpòt jan nan kay Lala. Konprann? Pou lè moun vini, zanmi li t ap fè danje sòti nan kay la. Lè zanmi li vini, ou pa manman l nenpòt jan? M pa gen pwoblèm, m pa gen pwoblèm, dapre ta sa m te gen. Kounye a menm, lè zanmi an di m pou m ba l ti kòb la, kounye a m fè bon m ti kòb, m bay zanmi an ti kòb la l fè sòti a mwen. Rezilta sanm yan pote banm ou konn sa ldi m li dim se Isabelle ki manje li wi m paka kwè nan bagay konsa paske m pa kwè mwen menm kap pranm vant pou m fon jan de pitit konsa Tati pi gen yon manti zanmi ap ba ou non m panse zanmi an kay manti lap banm pou kisa pou kisa m panse m panse zanmi an m paka kwè nan zanmi an paske m di zanmi an gen pou wè Isabelle ap bay kounye a koz li konn yon moun kap ede li piske l wè l gen bèl kay sa yon seri de bagay pi bat konsa yo konprann men mwen menm m panse manti lap fè sou li jiska prezan m paka kwè. Men tanperaman men Isabelle de tanperaman kòm si w wè li li pa vrèman li pa vrèman Isabelle li te ye avè. Kote l menm? Kote Isabelle? Li sòti li sòti li sòti epi. Tati m pa kwè m pa kwè Isabelle ap di pwòp frè l ankò. Rezon k fè m fè w vin nan kay la la pitit se paske m bezwen w pou sèvi m konpay. Dezyèmman m bezwen m gen dwa di mwen menm m gen dwa panse l pa nan anyen yo mete l nan tout afè.

Ou admire mèb ou yo? Kounya Isabelle. Kounya ou achte tout bagay sa yo. Men 1, men 2, men 3, men 4, men 5 machin. Kòm ou di m BM nèt mwen achte l. Ok m pa gen pwoblèm. Epi 4 lòt machin la. Ou pa gen sè, ou pa gen frè. Ou vle ti fanmi k ap pase mizè.

Boul fè pit fadol poze konn sa. Ou pa gen dwa pou wap vin dim konsa manman oh oh se m gen ti fanmi m pa gen ti fanmi ki ti fanmi m gen an sa m pral fè pou yo leve tout vin met la fè yon ofelina e sa w vle pou m fè ou gen kote pou bay ou met tout e ou ka bay tout manje gade jis kote m ye map admire ti machin mwen granmoun nan vin nan kò w oh si si si lòt bò pou kisa w pa rele ou pa gen anyen w tap di ankò fin pale wi m gen anyen m poko fin pale kounya m gen m dwa fè sa m vle m di w la m poko janm di w banm di w demwazèl Isabelle. Kòmsi m wè w ap soti anba a. Ret la, avan m rive kote m vle rive avè w la. Sa k gen nan chanm sa yo k fèmen konsa? Chanm ki fèmen, sa k ladan l? Kisa w te wè m t ap fè avanyè? M wè w ap degwo sachè w ap monte byen serye, epi lè w pase sant la se sant sachè yo deranje m. Sa k gen nan sachè sa yo konsa? Ban m di w manman. Banm di w yon bagay. Wi. Poukisa w pa siveye afè w? Afè m li ye. Poukisa kote m ba w la limit m ba w ou pa rete. Afè m li ye.
Afè m li ye. Nan branch ou pou w soti. Ou te wè m tap soti avèk 2 sachè, se pou w te met fè m kanpe antanke yon polisye, yon chèf, pou w te di m Isabelle kanpe la m arete w, ban mwen sa k nan sachè yo. M te ka di sa yon moman men w pa ta ka bat mwen. Enben poukisa w pat fè l?
M pat vle fè l. Poukisa w pat fè l? M pat vle fè l. Sant kisa k te santi ladann nan? Ki sant ou te pran? M pa konn sa k nan sachè. Isabelle sa k te nan sachè yo? Ala sant ki te nan yo sa k fè l te deranje m Isabelle. Sa k te nan sachè yo Isabelle? M ap pale avè w zanmi m. Ou pa ta ka pale avè m vre. Ou pa ta ka pale avè m vre. Antouka, to ou ta w ap di m sa ki nan sache yo. W ap di, w ap ban m sa ki nan sache yo kan paske e mwen k fè w. E mwen k manman w. Apre Bondye, se mwen granmoun ou. Nòl w ap di w granmoun ou. Granmoun pa devan m. W ap degaje w ban m sa k nan sache yo. Fè vit.

Kisa kap pran w la? Ale reponn mesaj la. Si w pa vle reponn li, map reponn li pou ou. Cheri, ou pa wè sa se sèm li ye? Eske ou pa wè e sèm nan? Gade sa ki ekri la pou ou. Pou tèlman fon jalouzi avèg, ou gade ou la wap plede pale anpil. M pa wè sa, m pa wè fi renmen pale anpil twòp.
Mwen menm. Kòman wap fè sa nan yon prank. Ou pa santi ou bay pwoblèm, ou pale anpil twòp. Tout ti bagay son pil pale anpil. E kòmsi nou te legal la ou pale twòp. Mwen paka viv kote moun ki pale anpil non.

Ebyen bebe m non bezwen bay pwoblèm Ou pa konnen ou pa konnen gen alkòl? Kounya w santi pou bebe? Lè m di Mete sa la men silvouplè. Ou pa vle kounya w ap di m. Emo ap m wè emo ap takinen la wi ou konnen l pa bon pou ou m poko wè fi anmèdan konsa non. M swaf soti de a la chon bay mwen bwè m swaf. Gad yon fi anmèdan mesye.